Hey guys non pam se Hugues, mwen se yon tax preparer e mwen se yon kredi ripè espesyalis, m travay pou konpayi sa ki se Perfection Financial Group, nan Perfection Financial Group nou ofri diferan services nou fè tax services, ou menm kap chache yon konpayi pou pou fè konfyans avè tax ou Ou ka rele nou nou ka ede w. Ou menm ki pa gen kredi ditou ou menm ki gen kredi kredi w pa nòmal ou ka rele nou nou ka repare kredi w pou ou. E ou menm ki bezwen fil fòm imigrasyon ou bezwen nenpòt sèvis imigrasyon ou ka rele nou si nou pa ka ede w nou gen avoka nou travay ansanm nou ka refere w avoka nou. Mai jodia m te vle vin fè ti video sa poum ba nou poum fè diferans lan pou nou pou ki rezon yon moun rich toujou rete rich ou byen vin pi rich e yon moun ki pòv toujou vin toujou rete pòv e vini pi pòv sil pa chanje mantalitel. Premyèman mwen vle fè nou konnen ke moun ki rich la li kwè nan envesti ok moun ki rich la li kwè nan envesti e moun ki pòv la li kwè nan save nan sere ki diferans ki genyen ant envesti epi sere? Envesti se menm jan pa egzanp ou pran yon ou pran yon pye bannann, m renmen pran egzanp sa, ou pran yon pye bannann right, bannann nan li ka fè 6 7 mwa 9 mwa li ba w yon rejim bannann. So rejim bannann sa li ka ba w nenpòt 20 40 50 grenn bannann ou ka manje. Sa l fè, sa vle di, bannann sa w plante a, li bay fwi. So, se menm jan an, si w menm, ou envesti kòb ou, kòb ou envesti a, m konprann ou ka gen chans pou w pèdi l, men, se menm jan an tou, bannann nan te ka mouri. Si bannann nan te mouri, ou pa t ap ka jwenn fwi li bay yo. So gran nèg la li menm sal fè li sere mwens li sere mwens li envesti plis ok li sere mwens e li envesti plis lè w sere mwens ou envesti plis sa vle di kòb ou envesti a li vin double oubyen kwatriple kòb ou genyen deja a Nou menm ki nan klas pòv la, ki malere, sa a malere a fè, li pran kòb la, li sere l, li pa envesti ladan l. So lè w sere kòb la, ki sa l ba w? Kòb la pa travay, kòb la ret yon sèl kote, ebyen li pa fè pitit. Ki rezilta w ap jwenn? Lè w vini, w ap jwenn menm kòb la. So lè w sere kòb la pa egzanp ou mete yon kòb la bank se sere w sere l konbyen pousantaj yon bank pral ba w sou yon kòb ou met ladan l zewo pwen senk pafwa lès den pi piti ke zewo pwen senk pousan. Sa bank lan fè a kòb sò ou sere lakay li a? Depi jou ou depoze kòb la, bank lan pran kòb la lal envesti. Ou pral di m konsa ou pè, ou pa vle pèdi kòb la, se sa k fè ou pa envesti l ou menm? Ebyen ban m fè w konprann, ban m fè w konnen. Toutotan ou gen mantalite perezite sa lakay ou, ou gen anpil pòt ki p ap ouvri pou ou. E li pa enposib pou lavi ou pa chanje, li pa enposib pou rete jan w ap viv la. Paske, tout. Konpayi ou wè ke w ap peye, pa egzanp yon konpayi asirans w ap peye chak mwa pou life asirans ou oubyen kèlkeswa asirans lan. Sa konpayi a fè, konpayi a pran kòb la menm kote w ba li l la, li al envesti l. Sa vle di w panse, on ann pran yon egzanp pou yon life asirans. On moun, ou gen yon life asirans, pa vre, ki ka koute w 200, 300, 400 mil dola. e chak mwa, ou ka peye l 30, 40, 50, 60 dola sa pral depan de eta sante w. 30, 40 dola sa chak mwa ou peye konpayi asirans sa, li pran, konpayi asirans lan pran kòb sa, l al envesti. Sa vle di, ou mèt te mouri demen, ou mèt te bezwen kòb asirans lan te di l ap ba w sou w mouri an, Nan mwens ke yon ti peryòd de tan, konpayi asirans lan gentan fè plis ke 2 a 3 fwa jiska 5 fwa kòb sa li pral ba w lè li pral bay fanmi w lè w mouri an. So se yon rezon m vle m vle w konprann ke ou pa ka chanje vi w san w pa envesti. Paske Envestisman, lè w fè envestisman an, ou fè l a lon tèm, sa vle di ou gen espwa ke demen ou ka jwenn 5, 2 fwa, 3 fwa a kòb ou envesti a. So konsèy m ap ba ou, m konnen w pa gen anpil, men sere mwens, envesti plis. M vle nou konprann kòman y ap jwe nan may nou nou menm middle class la oubyen nou ka di l moun ki pa gen mwayen yo. Imajine w lè stock market la te vrèman hot, stock market la te wo, tout stock te wo, crypto te wo, ou te ou te wè anpil moun ap pale de sa sou tout rezo sosyal yo pa vre? Pou ki rezon ou pa jwenn moun sa yo ap pale kounye a pandan stock market la e crypto desann nèt? Poze tèt ou kesyon poukisa yo pa pale de sa? Rezon an senp, moun ki gen kòb yo se kounye a yap envesti yo menm. Epi Lè tout bagay monte, stock market monte crypto moute, moun ki gen kòb yo ap met moun nan lari a pou fè bri pou yo epi yo menm yo pran kòb ou a epi aprè yon ti tan ankò stock market la desann kounye a ou menm ou vin pèdi. So mwen vle w mwen pa yon yon yon yon yon expert nan tax nan mwen pa yon expect nan stock market ni nan stocks so but mwen menm konsèy map ba ou nenpòt sa ou genyen kounye a se vrè moman an ou genyen pou ou envesti si w genyen si w genyen se vrè moman se bon moman ou genyen pou ou ka envesti nan stock market nan crypto paske tout Stock market yo desann kounye a, se yon bon moman, se yon bon opòtinite pou w ka mete tèt ou e apre yon ti tan ou ka fè yon ti kòb. So mwen vle pa bliye sa m di nou, sere mwens, envesti plis. Paske se sa moun rich yo fè, yo sere mwens, yo envesti plis, se sa k fè ou wè yo toujou rete anlè, anlè, anlè nèt. So mwen vle w chanje mantalite w dè jodi a. Sere mwens, envesti plis. So ou menm ki ki bezwen sèvis fè taks ou m konnen nou nan tax season, ou menm ki bezwen fè taks ou ka rele nou nan konpayi sa a, rele konpayi sa a ki se Perfection Financial Group nan 407 376 47 67, 407 376 47 67. Pou ou ka vizite wèbsayt nou ou ka make apwentman avèk nou online www.pfglife.com www.pfglife.com Mèsi paske ou tap gade videyo sa m espere wa pataje videyo sa avèk yon moun ou konnen kap bezwen jan de enfòmasyon sa yo mèsi e mèsi e alèpwochèn pou yon next video.